Men nan ki nivo yon kreyati repinyant, yon dechè imen, yon asasen, yon vòlè, yon sanwont tankou Michel Martelly kontinye pase nou nan betiz. Pandan n ap pare kò n pou n fete 18 me a, nou envite nou kontinye reflechi sou sans drapo nou e sou devwa nou kòm ayisyen. M ap pwofite tou envite nou vin selebre drapo a le 21 me. 21 me nan Little Haiti Cultural Center. Nou tout ap la. Bèl fèt. The best of Haiti. Depi soti sou Meka an pasan pa Gabèl, pasan pa Sudney, Guy, Proxia, Tony, Louis, CJ, Ros, anfen m pa p ka site tout moun. And this event is presented by Ferg. Ferg ap prezante evenman sa. Donk randevou a se samdi 21 isi a nan Little Haiti Cultural Center. Swiv tou sa k ekri anba a. W ap ka wè animasyon pou timoun, modèl manje, jwèt, e bar sa k ap gen. Anfen, yon bagay byen òganize. M ap tann nou. Pa bliye, 21 me.
Reflechi sou sans drapo nou E sou devwa nou kòm Ayisyen, eske n tande de tenten mesye? Michel Martelly retire drapo Ayiti nan dan w, yon malpouwont ki kraze, ki fin demoli yon peyi, yon malpouwont, yon dechè, yon debri, yon poubèl kominal ki fè yon peyi tounen yon repiblik bandi ame, ki vòlè pi fò lajan Petwokaribe e jodi a l ap envite nou reflechi sou sans drapo nou avèk sou devwa nou kòm Ayisyen. Ou wè Michel Martelly, si Ayisyen t ap reflechi jan w di l la sou sans drapo avèk sou devwa sitwayen, ou t ap nan prizon oubyen ou t ap anba tè. Si Dessalines, papa nasyon an, te vivan espès tankou ou ou konn sa l tap favè w deja l tap koupe tèt ou paske Dessalines ki te ba nou nasyon sa ki te ba nou drapo sa li te fè alèji avèk kriminèl sanginè machann peyi asasen vòlè tankou w jodi a nou tèlman griyen dan avèk Michel Martelly e sè zalye li lage Yon peyi tounen yon lanfè pou nou, jodi a l chwazi al fete drapo Ayiti a Miami an Florid Etazini. Poukisa Michel Martelly ou pa vini fete drapo a Akayè? Poukisa ou pa met pye w atè an Ayiti pou w vin fete drapo a avèk nou? Nou tèlman griyen dan avèk Mateli e alye l yo, yo panse ke yo genyen yon yon sòt de iminite kont tout bagay. Paske, apre tout sa sanzave sa, vagabon sal malandren sa fè nou, Apre e nan de nan dènye nivo depourisman li lage nou jodi a pou l ap fè spòt, pou l ap fè pwomo, pou l mande nou vin fete avèk li, l ap tann tout moun 21 me pou fete drapo, Miyami ap gen 10 ap gen dat, men se sitou sans patriyotik l ap e mande nou, men men franchman kèl kilò! Kòman pou yon nonm fè rive sanwont nan nivo sa a? Koman pou yon malandren fè ot sou moun konsa toujou? Jodi a, li fin kraze peyi a nèt, wi, fin kraze l nèt, ki chwazi al rezide, al viv nan yon peyi etranje, li pa ka ret lakay li paske li rann lakay li envivab. Tout pitit li, madanm ni, li ap viv Etazini, yo fè yon pase Ayiti yon lè konsa, li ap byen pase, jwe bal. Ale vini, viv nan gran gran gran luxe avèk lajan petro caribe yo vòlò epi jodia Martelly kanpe alèz pou lap di nou reflechi sou sans drapo nou. Mwen menm gen anpil moun ki di ke e anfen a rezon ke blan meriken, blan fransè, blan kanadyen fè nou dis fè nou dat. M pa gen pwoblèm ak sa, se vre. Men se ak konplisite debri tankou w. Dayè se poutèt sa, yo asire yo fè tout sa posib pou se espès tankou ki toujou nan tèt peyi a. Se yon se bagay ki te ka pi choke m lè m wè ti videyo sa a. M pa konn nou menm kòman nou wè li, m pa konn kòman nou entèprete l, men pou se Michel Martelly Jan m te di l talè a, kreyati repinyant sa a ki pou ap ki pou ap envite nou a reflechi sou sans drapo e devwa nou kòm Ayisyen. Men franchman, kòm si Ayiti pa gen moun ankò? Donk nou dakò nou aksepte ke e nou pa gen moun ankò? Donk se sèlman lè Andre Michel, Nenel Cassy e konsò pil malandren voryen Santi kri ki nan pouvwa yo, ki swadizan nan opozisyon, ki ap ouvri pòt bay Michel Martelly e konsò pou fè brigandaj, pou yo vòlò, se yo sèlman k genyen. Donk jodi a, Ayiti redui a sa n ap gad la a. Ou pa ka pase Matisan, ou pa ka pase Laplèn. Ou pa ka pase anba delma, peyi a fini, lavi chè, blakawout pi rèd, dola senkant al nan bouda Mateli avèk zanmi l yo, kòb transfè yo a kòb sou apèl. Lajan Petrocaribe, kòb k ap sot APN, zam k ap distribye avèk zanmi boujwa l yo, tou sa, misye lib e liben, jodi a l ap pase n nan betiz atravè videyo sa. M te vle fè yon ti pale sou sa paske m wè videyo a, li nève m. Paske. Michel Martelly se nan e pa menm nan prizon pou l te ye, se nan e yon espè yon espas spesyal yo fè pou bèt sovaj pou yo te mete li. Lè l fin vomi lajan yo bay. Men jodi a, misye trankil e m pa konnen men fòk nou fè yon bagay. Ayiti bezwen yon sakrifis. Ayiti bezwen yon sakrifis paske fòk nou debarase n avèk e debri sa yo, debri imen sa yo, poubèl kominal sa yo. Pa nenpòt poubèl kominal non, poubèl kominal Ayiti. Pase poubèl kominal nan peyi ki pwòp, se bagay kote moun konn al pran manje. Ok, moun k ap viv Etazini, k ap viv nan peyi avanse yo, gen moun k al pran manje nan poubèl. Men nan pale de poubèl kominal nou konn wè bò simityè e Petyonvil tou prè ka Mateli, bò Sen Jan Bosko, bò Albè Chansi. Mòg la. Moun ki konnen Lasalin. Se espès de poubèl sa yo ke lè Mateli. Lè Maya Paul, tout fanmi ki met ansanm avèk Mateli pou fin kraze peyi a, tout politisyen yo, se yo minm sa. Mateli ankò yon fwa retire drapo Desalin, Tousen, Kapwa Lamò, etc. Yo te goumen pou bay patri sa retire l nan dan w. Ou pa diy pou ap pale de drapo Ayiti. Ou pa diy pou te minm vin prezidan Ayiti. Men anpil moun te fè w konfyans atò, men apre sa, ou pa t sipoze sou moun toujou. Se du grand n'importe quoi.